Mezanmi heyy m sezi. Yon jèn gason rantre sou moun konsa san ti mouchwa vin manke moun dega gade koze heyy. Jèn òm sa plis pase sak rele soumoun nan wi. Bon mwen mèdam m tèlman sezi m pa konnen ankò menm. Li gentan tèlman gate san nan m pa anfi rete sou wout la ankò. An palan de sa mèdam m ap lese nou la wi paske m gon bagay m pral rele papa m nan biwo Diesel la sa va.

Kèt mesye, tout sa m fè ti dam nan pou l pale avè m, li pa janm eseye kanpe pale avè m. Sa pou m fè ankò la menm? Kèt! E fò m degaje m pou m fè yon soti kanmenm wi. Fò li pale avè m. Ok, Meli, Meli. Silteplè, silteplè fè yon ti pale avè m. Akòde m yon dyalòg silteplè. Sa p ap posib pou mwen.
Bon, Kòm ou prese, silteplè ou ka akòde m nimewo telefòn ou, silvouplè? Oh, oh!
Pòtab mwen?
Oke. Jis yon minit, fòk ti prete m telefòn ou pou kèlke segond senpleman. Jis, trè senp. W ap jis prete m telefòn ou pou kèlke segond. Non, yo pa ban m mwen. Kèlke segond.
Kèlke segond senpleman. Ou wè, li pa difisil.
Ou satisfè? Wi vrèman.
Mèsi. A bon? M swete fè tou pli. Dakò, mèsi.
Eey gad kòk t se jodia humm banm fon poze vava. Kounye a se kiyès ki pral mete sonn nan nan kouchat la? Oubyen nimewo telefòn nan? Kounye a se kisa m pral vavè l? Rele l ou si l pa pran l pwoblèm paske m pa konn nimewo a. Ekri l yon lòt pwoblèm ankò. Poukisa pou yo fè menm? Poukisa pou yo fè? Bagay la banm pwoblèm. Bagay la banm pwoblèm. Sa m dwe fè menm? Fò m jwenn yon solisyon. Se pi bèl moman pou m ta rele l la wi. Ok. M ap rele l. Oh.
M konn nimewo sa non. Bondye beni w. Wi bonswa. Marques moun non. Ohh m wè se sila ki fwape pòt kè w la. Ohh ok. Epi tou, kote w jwenn nimewo telefòn mwen? Ohh ou pa sonje ti patnè ou te prete m telefòn ou an? Oh
Sa va Oh wi E sak pouse w rele m la menm? Se jis M pa konnen eske l ap enposib pou m kapab fon ti rankontre avè w silteplè? Paske m vrèman anvi fon ti pale ansanm avè w Kisa?
Ok E nan ki andwa? M ap voye lye rankont lan pou ou pa yon sms Sa va.
Wouuyy dam nan enterese plis ke mwen isit. Sa nèg lakay gen menm mesye.
Oh hehe ti gason an rele m humm epi tou nan konvèzasyon pa l Mwen se yon ti gason ki trè saj li ye antouka m bay degri m pou ta mache ansanm avè l.
Pral tèlman byen depoze sou li lap sezi lap sezi. Fòm al prepare m pou m tann li.

An m kont ti espere m.
Bonswa. Bonswa koman w ye?
Sipè byen e pou ou? M anfòm gras a ou menm? Humm a bon gras a mwen menm. Sa fè anpil anpil tan m ap tann ou la wi Riri. Jis
ou konnen avan m soti se anpil strateji pou m mennen paske akoz de papa m manmi m m pa ka soti fasil konsa. Ou pa fè ti chita? Wi m fè sa wi. Dakò. Mèsi. Dakò.
Waw. E jodi a bebe ou konnen m gen yon sipriz pou ou.
Sipriz pou mwen? Fè ti fèmen zye w.
Jis kèlke segond.

E cheri avan sa ou pap bwè anyen?
Non bebe pa enkyete w koz m sot lakay mwen anfom. Dakò bebe.
E m kwè jodi a se jou chans pa m nan. E m vle w akòde m chans sa. Cheri ou bèl anpil wi. Waw fanm toujou. Deja merci. Toi aussi. Ou pa mal non. Merci.
E ou konnen ou tankou se yon kado ki soti nan syèl pou mwen.
Waw. Vreman? Anpil, anpil, anpil. Paske chak fwa m gade ou, waw, menm sa m wè a m pa ka di. Menm sa mwen anba gati. Waww ou serye la? Anpil anpil anpil waww waww waww waww. Ou vre ou vreman. Menm pa menm m pa jwenn ki mo m te ka di ankò. E genlè si l te gen yon mo ki plis ke bèl m te ka di, genlè se li menm m t ap di pou ou. Waww mèsi.

Ou fè apèl la nan move lè wi menn ou vrèman deranje m la menn Ahh depi ou wè m di ou deranje m monchè Ahh ok dakò Pou jou yon joune ou tap envite m ladan se kilè Ahh dakò Ebyen map ba w repons map gentan ba w repons ou mèt koupe epi map rele w pou m ba w repons Dakò pa gen pwoblèm. Ya men. Ya poul se.
Oh Ki repons wap prele pou bay la? Ki moman wap prele pou bay repons konsa? Cheri konnen zanmim nan ki yon zanmim ki relem la konnya ki dim li gen yon joune ki li vle poum akonpanyel pou nal ladanl demen si Dye vle. Waww vrèman? Genlè bebe nap tou pwofite okazyon sa.
Ok jis pou m akonpanye w. Dakò baby.
Sa va cheri pa pwoblèm. Dakò. M kwè se okazyon pou pwofite pou m mete love sou ou baby. Sa va mwen panse a sa. Dakò baby.
Dakò ebyen nou pwale? Sista, sista m kòmanse nwi wi. Ou konnen sa gen kèk jou m pa janm wè baby m pèdi kontwòl li nèt wi. Kanmenm li ka gen yon bagay lap fè epi sa fèy vin pa tèlman Bon ti tan paw la men ou konnen kanmenm tan paw la la. Ya m konnen l la se vre men m pa twò renmen l konsa mwen menm m renmen m renmen lè byen prive m nan bò kote m ou konnen ti medam yo pa jwe deyò m pa ta vle yo gade l ale vwa touche. Ou menm sa manman si se pou nèg paw la.

Wap fèm fann ti cheri pou.
Bon jisteman an se jis yon bagay m ta planifye avèk patnèm nan paske menm lè m te diw sa a vle di m te diw sa yon ti bon moman paske m te jis anvi fèw yon sipriz jis m te vle soti avèw demen si Dieu veut. Ok soti demen si Dieu veut. Ki kote ou te mennen m konsa? Bon.
Se pa yon kote nou pa men se jis yon kote pou nou al detente nou, pran yon ti plezi sèlman. Humm ok depi se sa pa gen pwoblèm. Sista sa w di w prale? Oh premye dam.
Premye dam de la Rep. Bon prezidan m premye dam. Ou pa fout premye dam.